Ak sèlman 3 engredyan, w ap kapab prepare pwòp fwomaj ou lakay ou san oken pwodwi chimik. Ann ale byen rapid nan videyo a. La mwen genyen 2 lit lèt. Lèt m ap itilize a, se lèt ki nan sachè. Li genyen 3 pousan grès ladann. Si ke w ap viv Ayiti, li meyè pou w ap jwenn bon lèt bèf la. Ou p ap menm bezwen itilize bè nan Fwomaj ou an. La sa se sèl ok. Mwen genyen 2 grenn sitwon. Mwen pral ajoute e lèt mwen an. Nan yon chodyè. Si wap gade chanèl sa pou la premyè fwa ou pako abòne, map mande w pou abòne epi aktive ti klòch la pou pa pèdi youn nan videyo yo lèm poste paske chanèl sa se chanèl ki pi hat nan moman kap pote bon bagay pou ou. Mwen fin ajoute premye lit lèt mwen an, mwen pral ajoute yon dezyèm. Si ke ou Ayiti, itilize lèt bèf lan, l ap vwèman bon paske li gra anpil, w ap jwenn anpil grès ladann. M salye Djarline e m tag ou nan videyo sa pou al eseye fè fwomaj sa Djarline.

sitwon m nan. Ou kapab itilize vinèg, ok. La mwen mete lèt mwen an sou dife. M fè lèt mwen an cho. Kòm si se pou ti bebe ke ou t ap bay li, paske ou pa sipoze fè li cho anpil pou l pa depanse, pou l pa depase tanperati w lan. Mwen bouye dwèt mwen ladan, mwen konte pandan 20 segond, depi 20 segond ou sipòte l konnen lèt la li nan tanperati nòmal e pou mete asid la ladan ou pral tounen lèt ou an ok ou pral tounen lèt ou a avèk ji sitwon ou te ka itilize vinèg de pòm oubyen vinèg e alkòl men e pa tout moun ki gen dwa jwenn li nan makèt sa pral depan de kote ou ye a m vini avèk sitwon an pou nou sitwon an tout moun ap jwenn posiblite pou l kapab genyen l tout moun gen sitwon lakay yo tout moun gen lèt kouri al eseye l ou kapab ajoute 5 7 kiyè e ji sitron pou jiskaske lèt ou a tounen. La m ap ajoute ji sitron e m ap melanje l. Ou wè la l kòmanse tounen. Nou wè l kòmanse tounen. M ap melanje l. Tout otan m ajoute ji sitwon, m melanje li. M ap mande pou nou pataje videyo. Pataje malgre m pa gen tan pou m kapab ba nou plis videyo. Si nou pa ankouraje m. Si n ap tann se lè m mouri pou nou pataje yo, prefere nou pa pataje yo. Lè m mouri m p ap ka souri, m p ap ka di nou mèsi. Map ba nou love la an retou fok nou pataje video yo. Wap ajoute pou jiskaske lèt wa tounen. E byen fasil, byen fasil ou fè fwomaj. Mwen al kite lèt mwen repoze pandan 5 a 10 minit. Pandan 5 a 10 minit, kounye a la mwen remete l sou dife ankò pou li te ka byen konsantre. Mwen remete l sou dife ankò, m pral bwase li. Kounye a pou l ka byen tounen. La l preske bouyi. Mwen e dlo a pral separe avèk grès la. La al kòmanse bouyi mes amours. Nou wè kòman li gitan separe. Dlo a avèk grès la gitan separe. Li vin ban mwen yon pat. Kounye a m pral kite pat, m pral kite li repoze aprè pou m kapab koule li nan yon paswa. M fin kite li repoze nou wè tout mas la li rete anba, dlo a rete anlè. M pral koule li epi m pral kòmanse prije l. Sa se, ou kapab fè nenpòt fwomaj avèk stil de fwomaj sa m montre w la. Se yon baz ke l ye. Sa pral depan de fwomaj ou bezwen an, si w bezwen fwomaj ou a fre, w ap ka itilize li fre. Si ke w bezwen li pou li pi di, gen yon non yo ba li an pòtigè ki rele koula, pou w kapab kite fwomaj ou a koula, w ap kite li deyò pou l kapab sèch. Fòk ou byen, byen prije li pou dlo a kapab sòti ladan l. Mwen fin byen prije li. Epi kounya la mwen gen yon ti, mwen pral ajoute yon ti bè ladan. Si w renmen videyo a kite yon like ok. Mwen pral ajoute sèl. Sèl se a gou ke sèl ye. Nenpòt manje w ap fè se ou menm ki konn ki kantite sèl ou manje. Ou ajoute kantite sèl ke ou renmen. La mwen fin melanje. La mwen gen yon ti bòl. M pike ti bòl la. Ok. Pou dlo a kapab degoute. Pou fwomaj mwen kapab kenbe kò li. W ap byen ranje l. M ap kite li fè yon jou deyò. Si ke w bezwen pou fwomaj ou a pi di di di di toujou. menm jan avèk sa ki nan makèt yo kapab graje li se deyò aprè yon jou wap retire li nan fòm nan epi pou kapab wap vire l ou kapab vire l bò nou wè dlo a kòmanse ap tonbe ou kapab vire li bò. Apre sa, nan lòt jou a, ou retire li, ou mete li nan yon asyèt epi ou mete yon kabare sou li, ou kite l sèch yon kote. Si ke ou mete li nan frijidè, ou pa gen dwa retire l pou mete l deyò ankò, l ap gate. Lè l deyò, li pap gate. Men, imedyatman ke ou retire li nan tanperati anbyant, ou al mete li nan Frijidè, ou vin remete l deyò, fwomaj ou ap gate. La a mwen ap dekole fwomaj mwen an ok. M souke li, m peze l. M pa t pase anyen nan bòl la. Yeah, nou wè kòman fwomaj mwen an sòti. Wap kapab fè fwomaj pou tout fanmi w, fwomaj vrèman chè. M kwè li te ban mwen 319 konsa gram. Yon bagay konsa. Map koupe fwomaj mwen an pou nou kapab wè fwomaj la. Ou ka itilize l nan nenpòt resèt ki mande w fwomaj. Mwen fè gratine avèk li, li sòti byen bèl. Li gratine byen bèl, nou wè. Sa se fwomaj la, li te vrèman gou. Al eseye epi m ap vin avèk lòt resèt pou nou toujou. Tchao mes amours.